Bon e nou salye tout moun kap tande radyo a e se emisyon gran lakou ki rantre lakay ou e jan nou te anonse la nou vini avèk yon sijè ki trèzenpòtan e sijè sa a e nou bezwen konnen ki wòl gad ki wòl gad e gad se yon baryè gad se yon baryè gad se yon pwoteksyon gad se yon sekirite ou mete sou ou pou anpeche movè zespri antre sou ou e ki anpeche ou travèse move bagay. Lè yon moun pran gad, ebyen se yon baryè ou mete. Sa vle di pou yon moun travèse ou Fòk li travèse gad la avan. Premye premye lwa wap jwenn se gad la. Lè w pran gad la ou mete sou ou se yon baryè sa vle di ou fèmen lakou a. Ou fèmen lakou a. Premye bagay pou pran lè w ap rantre nan lakou yon moun, se gad la, se baryè a ou pran. Ebyen, lè w pran gad la tou, premye sa w ap rankontre ansanm avèk li sou moun nan, se gad la. Se yon pwoteksyon. Ok lè moun nan pran gad sa vle di li pwoteje tèt li li pwoteje vil e gad la se yon sekirite moun nan mete sou li poul anpeche move zespri rantre sou li e anpeche poul anpechel travèse move bagay. Lè moun nan pran gad la, sa vle di m te di nou, gad la se baryè, gad la se yon pwoteksyon. Ebyen, quand il s'agit, ou genyen baryè a, avan ke moun nan rantre nan lakou a, ebyen, se baryè a li fwape. Ebyen, pliske li rankontre ansanm avèk baryè a, ebyen moun sa a vin pwoteje. Ok? li vin pwoteje pa baryè a ebyen pliske kay la gen baryè ebyen kay la lakou a gen baryè ebyen kay la vin pwoteje sa vle di gad la se yon pwoteksyon lè moun nan pran gad la l mete sou li ebyen moun nan vin genyen yon pwoteksyon yon pwoteksyon sa vle di yon li bay kò l sekirite li bay kò l sekirite e Lè l bay kò l sekirite, menm si l ap mache lan wout la, ehe, l ap mache lan wout la, pa gen anyen ki mal, li kapab travèse. Gad la sou li, gad la toujou pran devan pou l kapab anpeche l janbe move bagay. Gad se premye inisyasyon. ou pwan anndan vodou a ok premye inisyasyon ou pran anndan vodou a sa vle di yon moun bezwen rantre lan vodou a se premye bagay pou wal pou wal pran anndan vodou a se gad la se gad la pou pran. an premye lye paske li se baryè, li se pwoteksyon, li se sekirite e l ap anpeche move zespri vin frape w e l ap anpeche move bagay pou janbe move bagay. Premye inisyasyon ou pran anndan vodou a se gad la. Yon moun ki vle inisye nan vodou, yon moun ki vle inisye nan vodou, ebyen premye bagay, Yo ap mete sou ou se gad la pou pwoteje ou. Lè ou pran gad, lè ou pran gad ou, lè ou pran gad sa, ou vin pitit lwa. Sa vle di. Ou vin pitit kay. Èske ou konprann sa m di la? Lè w pran gad la, ou mete sou ou, ou vin pitit lwa. E lè w vin pitit lwa, sa siyifi ke ou menm se pitit kay ou ye. Paske depi w wè moun nan pran gad la, depi w wè moun nan pran gad la, se se pitit lwa li ye. Ok? Li vin pitit lwa e sa siyifi ke li menm se pitit kay. Pa gen anyen k ap fèt nan kay la. poul pa patisipe ladanl paske li menm se pitit kay gen plizyè fason yon moun ka pran gad gen plizyè fason yon moun ka pran gad sa vle di e gon sèl fason moun ka pran gad lè yon moun malad. Ou vin pran swen kay oungan ok sa vle di lè wap rantre nan vodou a fòk ou menm ou pran gad pase se premye inisyasyon anndan vodou a e pa sèl sa e pa sèl la ou ka pran gad gen plizyè fason ou kapab pran gad Ou kapab malad ou vin pran swen kay oungan, ebyen oungan mete gad sou ou, lè l fin trete w, li mete gad sou ou. Atansyon wi, se lè l fin trete w, lè w fin jwenn trètman, li mete gad sou ou. Lè l mete gad la sou ou, ebyen li pwoteje w, li sekirize w. Espri, movèz espri ki te rantre sou ou a, koulye a pap ka rantre ankò. Paske li ou jwenn pwoteksyon, gad la, ou jwenn pwoteksyon, e ou jwenn sekirite, ebyen, lap anpeche pou janbe move bagay, e Ou movèz espri pap ka rantre sou ou ankò. Se sak fè lè oungan yo fin trete malad la, lè fin trete malad la e retire maladi a sou piti sou moun ki vin dèyè trètman an, ebyen li mete yon gad sou ou. Sak fè maladi a te rantre sou ou se paske li pat gen baryè. Kay la pat gen baryè ebyen maladi a antre kiyès ki baryè a se gad la pliske gad la la ebyen maladi a paka antre sou ou ankò lè ougan an fin trete ou sal fèl mete yon baryè ki se gad la li mete pwoteksyon sou ou ou ka pran gad la san ou pa malad ok epa sèl lè ou malad Ou pran gad, ou ka pran gad la san ke ou pa malad. Paske si se lè ou, se se, si se lè e ou tann ou malad pou pran gad la, ebyen se konsa tou ou ka gentan ale alada wi. Ou ka pran gad la san ke ou pa malad. Ou vin chèche pwoteksyon. Kay ougan ou tande ou vin chèche pwoteksyon kay ougan se pa lè w malad senpleman pou al chèche pwoteksyon ebyen pandan w pa malad la ou ka al chèche pwoteksyon kay ougan gen gad sou tout fòm gen gad sou tout fòm gen gad gerizon Gen gad chans, gen gad pwoteksyon. Ou wè? Sa vle di, m ba ou, ou ka pran gad sou tout fòm. Gen, gen, gen tout, gen gad sou tout fòm. Gen gad sou tout fòm. Gen gad gerizon, gen gad chans, gen gad pwoteksyon. Moun nan. malad, lè fin malad e gad la kapab geriw tou ok gad la kapab geriw gen moun ki genyen gad sou li anyen pa ka rivel paske gad la son pwoteksyon e gen gad chans gen moun ki gen gad la sou li se poul bay chans gen gad pwoteksyon. Sa vle di gen gad tout fòm. Gen moun ki gen gad sou yo. Men se anndan lwa a, anndan lwa a yo bay gad la. Gen moun ki gen gad sou yo, se anndan lwa a yo bay gad la. Gen moun tou se deyò Yo pran gad la. Sou po yo. Ok. Gen moun. Se andan. Yo pran gad la. Gen moun. Se andan yo pran gad la. Gen moun tou. Se. Sou po yo, yo pran gad la. Lè sa a, ou wè yon mak sou ponyèt moun nan. Gen, sa vle di, moun ki pran gad sou po a, ou kapab wè yon mak sou po moun nan, paske li pran gad la sou deyò. Gen gad, se yon ti sak ou wè nan men moun nan. Gen gad se yon ti sak ou wè moun nan men moun nan. E konsa tou, gen gad moun nan kapab ou ka wè yon mouchwa nan men moun nan. Pandan ou wè yon mouchwa nan men moun nan pi pou epoutan se gad li. Ou ka wè yon chèn nan kou moun nan Epi se gad li. Ou ka wè yon bag nan men moun nan, ou wè se gad, epi se gad li. Pase, m te di w, ou ka pran gad la sou anpil fòm. Ok? Gen gad, se bwè. Se bwè ou se bwè yo ba w yo bay moun nan bwè l gen gad se bwè yo ba moun nan bwè l paske se yon orezon li ye lè sa a ou brile orezon an Ou bay moun nan bwèl ak wonm. Gen gad moun nan pran, li pa pran l. Li pa pote ni nan ti sak, li pa pote l ni sou kò l. Se bwè yo bay bwè gad la, paske se yon orezon li ye. Ebyen, Ou brile orezon an ou mete l lan wonm ou ba moun nan bwè l. Gen gad se anndan po moun nan ou mete l. Li antre wè gen moun gen gad se anndan po moun nan Ou metel. Li rantre. Pèsòn moun paka wè mak la sou moun nan. Ok. Gen gad se anndan po moun nan ou metel. Li antre pèsòn moun paka wè mak la sou po moun nan. Gen gad se anndan kay yo mete l pou l ka siveye kay la. Gen gad se anndan kay la moun nan mete gad sa pou l kapab siveye kay la. Gen gad se anndan biznis moun nan li ye ok gen gad se anndan biznis moun nan li ye sa vle di poul pwoteje biznis li pa bliye m te di nou sa e gen gad gad la son pwoteksyon li ye gad la se yon sekirite li ye e gad la li sekirize w. Pou w pa janbe move bagay. Gen moun nan ki pran gad la pou l kapab pwoteje kay li, gen moun nan ki pran gad la pou l kapab pwoteje biznis biznis li. Ok. Pou l kapab pwoteje biznis li. E depi gad la. anndan biznis moun nan, yo mète voye nenpòt e nenpòt lòt nenpòt movèzespri vin rale kòb moun nan, li paka ala kòb la, li paka ala kòb la paske gad la la, gad la ap pwoteje biznis moun nan. Menm jan. Lè ou menm ou gen gad la sou ou li pwoteje w la ebyen li pwoteje biznis moun nan e gad la anndan kay moun nan pandan anndan kay moun nan pèsòn movèz espri pa ka rantre anndan kay la paske poto mitan la se gad la w ap fwape ansanm avèk li se oungan ak manbo Wougan, manbo, sèvitè lwa ki ka bay moun gad.